Mwen te fè yon video kote m te pale de deklarasyon Imposto de Renda Brezil la la. E nou te jwenn anpe moun antre an kontak avè nou pou nou fè sa. Pou nou fè sa pou yo. E anplis osi, gen kelke komantè nou te jwenn anba video a ke moun yo ap mal pale. San ke yo pa pran sans video a e yo komanse fè vye komantè. Se pi gwo pwoblèm kapab gen avèk yon Ayisyen, imedyatman ke yo komanse gade yon video yo pa menm fin gade li epi yo gentan ap komante. Se sa. Mwen te fè videyo a, m te plis pale, e videyo m nan te plis fokis de kantite ou te kapab resevwa, depandaman de de kantite ke w te depanse pandan ane a. Valè sa a li pral vini, ou pral jwenn yon valè, se depandaman de kantite ou depanse. Mwen mwen pa di kantite k antre nan kont ou. Se sa ke anpil kòmantè ap fè, y ap di non, se pa kantite ou depanse, men pito se kantite k antre nan kont ou. Non se pa konsa ke en li ye. Gade video m nan e de kisa m te pale. Mwen di konsa ke ou kapab resevwa yon vale, ou kapab resevwa 400, 200, 300, 500, 1000, 2000 real depandaman de kantite ou depanse pandan ane a. Wi, se konsa ke m te di l. Ou kapab resevwa yon vale depandaman de kantite ou depanse pandan ane a. E tank ou depanse mwens, Konsa tou wap jwenn mwens. Ou depanse plis, konsa tou wap jwenn plis. Konsa tou kapab gen plis antre nan kont ou depanse mwens ou jwenn mwens. Sèke konsa li ye. Mwen fè videyo a pou m esplike sa, pou pou m fè moun yo konnen kantite ke yo kapab resevwa. Men moun yo di m non ou pou deklare, ou sipoze gen yon kantite de 39, 38 mil konbyen pase sou kont ou. Antre sou kont ou pandan ane a. Sepandan videyo m nan pat fokis sou sa. Li te fokis de kantite ou kapab resevwa. Bon, pou ke ou gen obligasyon pou deklare, se sa moun nan pa konnen. Obligasyon pou deklare, ou sipoze depase sòm sa ke nou pral di la ki se 30 mil 639 reais e 70 centavos. Se sòm sa ke ki pral ba w obligasyon pou deklare. 2020 ane 2024 la la. Men 2023 li te 28 mil konbyen. Men 28 mil konbyen an la l pa konsidere, jis pou gen obligasyon pou deklare, li sipoze 30 mil 300 639 reais 90 centavos. Se sòm sa ki pral ba w obligasyon pou deklare. Men, anba sòm sa, ou kapab toujou deklare. E sa anpil moun pa konnen. Ou kapab toujou deklare anba sòm sa. Men ou pa gen obligasyon pou deklare. Se sa. Mwen menm, m pap fè yon videyo kote m pral di ke moun yo, e, ou pral resevwa yon valè depandaman de kantite ke ou depanse pandan ane a. Epi moun yo vini avèk yon lòt pawòl anba kòmantè kap di, non se pa kantite ou depanse, se kantite k antre nan kont ou. Sepandan videyo m nan pat gen afè kantite antre nan kont ou. M te vin pale de kantite ke ou kapab jwenn pandan ke, e, pandan ke, e, ou fè deklarasyon sa. Deklarasyon sa ou kapab resevwa 10 real pandan ane a ou deklare. Ou resevwa di real pandan ane a ou deklare. Sè ke se sa. Men, pou gen obligasyon pou deklare, sòm sa l si poze depase l ki se 30.639 reais 90 centavos. Li si poze en depase l. Ee, Ayisyen toujou pran pòz yo konnen plis ke moun. Yo konnen, ee, plis ke ou menm k ap bay enfòmasyon an. Dèfwa moun nan kapab pa menm fè rechèch sou sa, epi y ap fè kòmantè a, yo ap bay yon sòm ki pa menm vrè, ke yo pa menm chache, ki te la depi oparavan ane pase. Sòm sa te la depi oparavan, yo pa menm fè rechèch yo di toujou e sòm sa yo sipoze genyen depase, m tande 28 mil konbyen, ki pa ki pa disponib la mètnan pou deklare pandan ane 2024 la la. Se sòm sa se te pou 2023. Yo pa menm fon ti rechèch ditou mache vin anba kòmantè vin fè vye kòmantè. Mwen swete lè ke mwen swete lè ke nap fè yon vide lè ke nap gade yon video pou m byen di nou lè nap gade yon video tande video a avan ke nou kòmante pou nou wè de ki sa moun nan vle fè pase nan video a m vin fè pase yon yon enfòmasyon kote ke map pale de kantite ou kapab resevwa depandaman de kantite ou depanse pandan ane a. Mwen m pa di kantite ke ou sipoze pase sou kont ou pou deklare. M pa t bay kijan pou deklare nan videyo a. Pou gen obligasyon pou deklare, valè a sipoze depase kantite nou te di la nan videyo a. Pou gen obligasyon. Men ou kapab jwenn pi piti ke valè sa ou deklare. Pa egzanp, ane a la, m pa rive nan valè sa. M pa rive nan valè sa paske m te fè anpil tan e m pat travay, kounye a m pral travay en autonome, kounye a la e li kapab plis ke sa nan ane kap vini. Men m deklare kanmenm! M fè deklarasyon an. M pa gen obligasyon pou m deklare, men mwen deklare. Se sa pou n konnen, nan videyo a m te pale de kantite ou kapab resevwa depandaman de kantite ou depanse pandan ane a. Al tande videyo a ankò pou n konprann li avan nou kòmante mezanmi.